Kijan nou ye? Se Wilky Toussaint kap prezante nou yon nouvo video sou zafè èd nan peyi Dayiti. Nou konn fòma a deja a, avèm. Pa gen pale anpil, ann al gad sa m pote. 1945, Dezyèm Gè Mondyal fini, yon bann enstitisyon kreye, otan, Bank Mondyal, Fon Monetè Entènasyonal, FMI, pou mete lapè epi bay ekonomi mond lan bourad. Byen vit mond lan pral konnen lòt boulvèsman, ak peyi ki bezwen tabli fòm ekonomi yo ann di ki bezwen domine mond lan. Ebyen grenn fason pou peyi sa yo atenn objektif yo se fè anpil peyi mache nan lojik la, swa anvayi ou ak kout zam, nan ka Kore ak Vyetnam, swa ak èd nan ka Ayiti. E Harry Truman ki te prezidan ameriken nan epòk sa te gentan di sa nan yon diskou, peyi pòv yo ki tou prè l la reprezante yon gwo danje pou yo. Kidonk fò yo mete konesans teknik ki genyen nan peyi l la pou ede ti peyi sa yo. Bon, menm si sitwayen an te gen plan l dèyè tèt li nan al ede ti peyi lè l ap pale de bay konesans lan, men l konnen efektivman se matyè griz ki devlope peyi. Se pa matyè fekal palmantè isit a pote nan palman pou al fè opinyon yo pase. Nou se yon wont pou timoun lekòl, mesye dam. Pou materyalize kesyon èd sa a, ebyen li pa ta mal pran tan pou Ameriken kreye an 1961 ajans devlopman l ki pote non usaid. Bon, apre gen lòt peyi tou ki pral mete ajans li yo kanpe, tankou Laswis an 1961, Kanada an 1968, elatriye. Kole kole ak ajans sa yo k ap travay pou gouvènman peyi yo, ou pral gen ong. ki se yon bann òganizasyon ki pa sou kontwòl gouvènman peyi yo soti a. Men, yo tout ap travay nan menm sans lan, lapè, èd imanitè, devlopman dirab. La a, nou ta dwe ap viv nan yon mond ki dous. E vre! Pou kòmanse, nou dwe konnen byen, èd la koube anba yon gwo bout tèm franse yo rele kowoperasyon entènasyonal. Lè l se yon peyi rich k ap ede yon peyi pòv, yo rele l kowoperasyon Nò-Sid. Kanada, Ayiti pa egzanp. Lè se de peyi k ap fè jefò youn ap ede lòt, yo rele l kowoperasyon Sid-Sid, Ayiti, Venezyela. Nou se moun entèlijan, n ap konprann rapid. Nan ka pa Ayiti, nouvo fòm èd sa pral kòmanse vrèman fè konesans ak nou se nan ane senkant yo, kote gouvènman meriken pral fè Ayiti don yon montan ki se 40 milyon dola. E se nan menm peryòd sa tou ong yo pral kòmanse fè aparisyon yo avèk care epi lakwa wouj pou vin bay bourad aprè pasaj siklòn Hazel an 1954. Bon la, se nòmal, si gen katastwòf natirèl, èd la byen vini. Men depi la tou te kòmanse gen ti pwoblèm nan jere èd, rezilta ap tann nan de èd la, yo pa t janm ka jwenn li. Pou ane fiskal 1961, kesyon èd la kòmanse ap pran jèvrin. Èd gouvènman meriken pou Ayiti se 11 milyon dola pou don, 2 milyon sou fòm ekspè, yon milyon pou èd imanitè, epi 250 milyon dola prè. Rive an 1970, kriz politik ak kriz ekonomik kòmanse ap pran chè. Ebyen, ong, ajans devlopman, Bank Mondyal, FMI, kòmanse ap vini pi souvan, kidonk vin ede nou. Piti piti èd la byen chita, an 1990 li vin 278 milyon dola. Pa bliye nan peryòd sa yo, se enstabilite politik k ap fè lalwa, peyi a pap pwodui vre, kidonk menm pati nan lajan èd la ki se prè, peyi a pral gen gwo pwoblèm pou remèt li, paske yo pa envesti l nan pwojè devlopman vre ki ka fè peyi a rantre lajan. Ou menm tou, Ou pa ka prete lajan nan men yon bank pou se palèt poul glase wap manje ak li lakay ou chak dimanch epi ou panse wap ka remèt li. Non, bagay la pa piyay. Lè nou rive an 1995, la a èd la vin yon zam pou bayè yo, an patikilye gouvènman meriken, Bank Mondyal ak FMI. Nan peryòd sa a, te gen yon plan yo te vle Ayiti rantre ladan, ki se ouvri mache ayisyen pou pwodui rantre, epi privatize antrepriz piblik yo. Yo di grenn fason pou Ayiti kontinye jwenn èd la, fòk li aksepte kondisyon sa yo. Ayiti di wi pa pi blan. Nou konn dirijan ayisyen. Efektivman, rapid vit yo debloke 500 milyon dola èd pou mete plan sa sou pye. An 1999, èd etranje a vin kouvri 12 pousan defisit bidjetè. Ki vle di, lajan leta ap rantre nan taks ak enpo nan peyi a pa ka kouvri depans li yo. Kidonk, èd la vin endispansab. Men pandan èd sa ap vin jwenn nou konsa gen yon bagay ki pa mache. Tande sa, Nan lane 2000, PNID soti yon etid sou kesyon IDH, ki gen ladann sante, edikasyon, kantite richès yon moun genyen, elatriye. Ebyen, nan klasman sa a, Ayiti pami peyi ki gen pi move IDH nan mond lan. Sa vle di, Nou pi pòv. Nan menm lan 2000 sa, gen deklarasyon milenè ki soti, kote èd pou devlopman dwe atenn objektif sa yo, elimine povrete ak lafen nan mond lan, asire edikasyon pou tout moun, asire yon anviwònman pwòp. Nan ka pa Ayiti, pou mache ak lide devlopman sa deklarasyon milenè ap klewonnen an, an jiyè 2004 tout baryè yo k ap bay lajan reyini nan Washington pou yo mete sou pye yon pwogram èd pou Ayiti nan lang franse ki rele Cadre de coopération intérimaire. Ak pwogram sa a, yo pral bay gouvènman Latòti Bonifas la yon milya dola. Anserye, ak yon milya dola, gen bagay ki ka kòmanse repanse. Premye pwoblèm ki pral poze ak lajan sa a, li pa ka debloke fasil. Se nan mizè 300 milyon dola debloke rive nan men gouvènman ayisyen. E rès la? yo bay li an ti gout gout, yon fason pou ka bwè kleren epi fimen sigarèt avè l. Ebyen se konsa ou pral jwenn sektè agrikòl la resevwa sèlman 25 pousan nan lajan ki te dispoze pou li. E kreyasyon anplwa kounye a, sa k pral fè mwens moun vote pou mil goud la wi, se 13 pousan sèlman nan sa yo te mete pou li ki t al jwenn li. Aprè epizòd sa, mesye dam yo reyini ankò an 2007 epi mete kanpe yon dokiman sou strateji pou mete pye sou kou lamizè. Epi yo di y ap bay. 4 milya dola pou plan sa fonksyone pandan 3 lane. Di gen 2 milya dola ki depanse sou non tout Ayisyen, ti twonson wout nou, ti latrin an bwa nou, ti sitèn dlo nou, ti mamit pwa ke yo rele semans pou peyizan yo. Epi kounye a gen 2 milya dola k rete, pa vre? Ebyen depi 2007 pou rive jodi a, pèsonn pa konn kibò 2 milya dola sa pase. Ayiti pòv pi rèd! Mezanmi, se aprè tranbleman de tè 12 janvye ki pral fè tout moun konprann nan kisa Ayiti pran ak koze èd sa. Li kòmanse nan jounal yo konsa. Le monde se mobilise pour Haïti. Ha! Bèl bagay!
Pou montre mobilizasyon sa, Kanada, 256 milyon, Lafrans, 200 milyon, Etazini, Brezil, milyon! Ebyen fanmi, se 11 milya dola nan yon badje yo te gentan pwomèt Ayiti sou 5 lane. E kominote entènasyonal la, ki pa gen kras konfyans nan dirijan ayisyen ke l kwè se yon bann gagote, e ki pa fo! E daprè nou, dirijan ayisyen te gen konfyans nan yo tou? Se yon kesyon de chat mawon ak chat domestik k ap regle la a. Pou jere tout lajan sa k pral vin jwenn Ayiti a, yo deside mete yon enstans sou pye ki rele CIRH, Komisyon Enterimè pou la Rekonstriksyon Dayiti. Tout moun mete yo dakò pou yo nome Jean Max Bellerive epi Bill Clinton nan tèt komisyon sa a. E sitwayen sa a pral bay Ayiti bil vre? Mistè a kòmanse pou l di. Sa se pi bèl okazyon. Pou nou sòti nan mizè sa a, pou nou bati yon lòt avni. Bon, Bellerive la menm se yon gwo blagè. Nou pa ka echwe.
Paske echèk nou gen twòp konsekans pou tout peyi pòv. Komisyon fin kreye, pwoblèm pral kòmanse tou wi. Ban m di nou, tout òganizasyon k ap bay èd prè pou vini ak avyon manje, dlo, tant, paske l ap pèmèt gwo antrepriz etranje k ap pwodui bagay sa a vann yo. Men pyès ladan yo pa vle bay lajan pou dekonb yo leve. Lòt bagay pou n konnen, prèske tout lajan bayè de fon yo ap bay ale nan men ong yo. Sa k komik la, anpil nan ong sa yo pa metrize pyès done sou teren y ap vini an. Sof ke yo gen lajan nan men yo. Kounye a, an n pale de usaid, youn nan enstans ki t ap jere plis lajan nan 12 janvye a. Daprè Sant Rechèch Ekonomik ak Politik, aprè tranbleman de tè a, 54 pousan pwojè usaid bay al jwenn antrepriz ameriken yo ankò. 40 pousan al jwenn ajans Nasyon Zini yo ak ONG yo, epi antrepriz Ayiti yo vini anba nèt ak 2 pousan. Soti janvye 2010 pou rive avril 2011, Biwo Enspektè Jeneral usaid analize 1,490 pwojè gouvènman meriken an reyalize nan peyi a. Yo vin rann yo kont se 23 ladan yo sèlman ki al jwenn antrepriz ayisyen. Si antrepriz Ayiti yo pa fè fayit ou mèt kwè m se pa fòt ajans lan. Nou tout ki la a sonje yon ti pwojè ki te rele Cash for Work. Antrepriz usaid bay kontra pou te fè pwojè sa yo te dwe pran 25 mil moun. Se sa k te ekri sou papye. Ebyen ankèt ki fèt jwenn se 8 mil moun yo te pran. Sa yo fè ak rès lajan yo? Sa a m pa konnen. Kounye a ban m ba nou ka pou kèk ong. Nan yon atik New York Times ekri, Medsen San Fwontyè gen 135 milyon dola nan men l, an n di pou l bay laswenyay. Ebyen, 58 pousan nan lajan sa a depanse depi anlè. Nou konn nan ki sa? Transpò, salè, manje, dòmi pou staf. Gen Oxfam ki te gen 96 milyon dola nan men l. Nan yon bat je, plis ke mwatye lajan an boule nan menm lojik la, transpò, manje, a nou konprann. Kominote entènasyonal la tèlman travay byen, menm yon vil yo kite pou nou. Sa a. Pa bliye aprè tranbleman, tout plas piblik te ranpli ak moun. Kidonk fòk yo leve moun yo. Pou yo leve yo, fòk yo rekonstwi yon lòt kote pou mete yo, ebyen yo ba nou Kanaran. Gen yon moman ki rive, CIRH la pral soti sou sèn èd la. 4 mil ong nan men nou, milyon dola fimen tankou marigwana, meday Bill Clinton nan depla men l, misyon akonpli. Ane ap pase, y ap ponpe nou èd. Nan yon liv Ricardo Seitenfus ekri, soti nan lane 2000 pou rive 2013, Gen 8 milya dola ameriken èd pou devlopman piblik ki pase nan peyi Dayiti. Epi, plis pase 60 pousan popilasyon ap viv nan yon mizè nwa. An 2013 ankò, Ayiti te pami peyi kote IDH ki se endis ki gen rapò ak devlopman moun te pi ba nan Amerik la, kidonk pi pòv toujou. Èd sou èd, nou pran l sou tout fòm, prè, don, akò. Men ou menm avè m k ap fè analiz ka di, men poukisa pa gen yon chanjman reyèl nan kondisyon moun yo an Ayiti? Ebyen ann al gade kèk rezon ansanm ki fè èd la pa pwofitab pou peyi a. Premye rezon an se sa nou tout konnen deja, feblès ak koripsyon nan leta. Akò Petwokaribe a se yon egzanp yon vrè èd dirijan yo gaspiye. Selon Doura, jeneralman 80 pousan èd lòt peyi ba Ayiti konn tounen al jwenn yo ankò nan konsiltan etranje ki konn menm pran 50 pousan nan lajan pwojè y ap fè a. Sepandan, anpil resous sa yo konn nan peyi a. Materyèl oubyen sèvis y ap itilize nan pwojè a ki soti lakay yo jeneralman ki konn pi chè, oubyen tou nan katastwòf natirèl, depanse lajan yo di yo ba w pou èd la nan fè yo peye pwodui y ap pote ba ou yo nan avyon, pi chè, Rene Preval di l deja. Ou pran yon boutèy dlo, ou mete l nan yon avyon pou l vin ann Ayiti, li koute 50 fwa plis wi ke si se yon boutèy dlo k ap fèt isit. Moun k ap fè dlo isit yo deja gen pwoblèm, yo pa ka vann. Poukisa ou pa achte l nan men yo pito? Si m te gen yon Leta k te fò, li pa ta ka parèt sou mwen konsa. M gen yon Leta k fèb. Gen lòt aspè ki enpòtan pou nou wè, chak aktè, yo chak gen fason pa yo yo konprann yon reyalite pou fè yon pwojè. Nan sans sa, vin pa gen pyès kòdinasyon ant aktè yo. Kounye a ou vin jwenn yon grenn bagay k ap fèt. Patwòl, zoe ki ap monte desann, voum voum voum, konsiltan ap pran avyon ale vini. Epizòd an 2 a, Lajan boule. Pa bliye m te di nou depi yon bon moman peyi kap bay èd yo pran desizyon pou pa bay leta ayisyen jere pwojè yo. Se fim etranje ki fè sa. Egzanp, tou avan yè la an 2017, usaid lanse pwojè rebwazman l nan nò ak nan nòdès peyi a. Ou te ka di ministè anviwònman ak ministè agrikilti trè enplike. Ee non non non non. Men yo enplike wi paske fòk yo siyen kèk papye. Men se yon fim ameriken ki rele Chemonix kap fè pwojè rebwazman. Li senp, yo rele 2 kad nan peyi a, yo di ti mesye, Nou gen 5 lane nan men nou la a, nou pral gade kijan nou ka jere kèk pyebwa nan peyi a. Kidonk, olye gen efò ki pou fèt pou ap ranfòse Leta a, ki se grenn opsyon pou rann èd la efikas, se kouri y ap kouri pou li, pandan yo konnen pi byen pase m pa ka gen devlopman vre san enplikasyon Leta nan yon peyi. Peace!